Se ou menm ki ap viv avè ou. Peu importe ou te kapab gen anpil moun ki bò kote ou men si toutfwa ou pa renmen tèt ou, m garanti ou menm si la repiblik ta reyini pou yo ta di ou mwen renmen ou, ou pap janm kwè paske deja ou pa renmen tèt ou. Donk li enpòtan pou renmen tèt ou avan paske se pou ou.
Super, super enteresan. Men mentnan se kòman pa egzanp m sure ke gen moun kap gade show sa ki peut etre gen du mal pou yo renmen tèt yo donk yon moun oka ou sa ta rive kòmsi ki ta nan difikilte konsa ki sa w panse li ta kapab fè pou li kapab renmen tèt li tankou jan m te di l lan li enpòtan pou w renmen tèt ou kòman yon moun kapab fè pou l renmen tèt li m ap kòmanse pou m di. Ann gade kisa ki fè moun nan pa renmen tèt li avan. Paske si toutfwa w pa renmen tèt ou, ou gen yon bagay ki fè w pa renmen tèt ou. Ebyen, sa pou w kòmanse pa w fè, se kòmanse liste. Liste tout sa ki nan ou menm ke ou pa renmen.
Paske anpil fwa, gen anpil bagay, tankou mwen menm pa egzanp, m kapab pran tèt mwen kòm egzanp, gen anpil bagay ke mwen pa t renmen nan tèt mwen e sa te vin fè m gen dimal pou m renmen tèt mwen. E ki sa m te fè? Mwen liste. Mwen fè de, mwen fè de lis. Mwen chache ki sa ki nan tèt mwen, nan mwen menm ke mwen pa renmen. Lè ke m fin chache ki sa nan tout sa ki nan mwen menm mwen pa renmen, mwen li mete l sou yon lis. Kounye a lis sa ki sa ke mwen fè avè l? Mwen divize l an de pati.
Mwen chache kisa ki nan mwen menm ke mwen pa mwen pa renmen ki pa ka chanje paske gen bagay ki nan ou menm li pa ka chanje se konsa ou oblije akseptel pa akseptel dan le sans ke rezinye men ou akseptel paske tou senpleman li nan ou menm e sa konstitiye moun ke ou ye a mwen di ke sa nan mwen menm m pa ka chanjel e mwen liste nan dezyèm lis lan mwen ekri tout sa ki nan mwen menm ke mwen pa renmen ki kapab chanje. Pa egzanp, youn nan bagay ki nan nou menm ki pa ka chanje, si n ap gade m la, je le nez est pate, li di m pa t renmen m gen nen plat, m pa t renmen m paske m te gen nen plat. Men nan lis ke mwen fè a, sa k pa ka chanje yo, enchanjab yo, ki sa m kapab fè pou nen m vin pwenti? Alò, gen bagay ke m kapab fè, chiriji estetik, m kapab fè, men ann dakò ansanm avèk mwen sa. te anpil lajan. Wi se vre. Donk nan sans sa m di sa a pa ka chanje. Otè m te gen yon ti pwoblèm avèk otè mwen. M te di ke mwen twò wo antanke fi, m twò wo. Men kisa m kapab fè pou m vini kout? Oubyen pou m ta gen yon otè nòmal nan fason ke mwen ta vle l lan. Sa se, sa fè pati de sa ki pa ka chanje yo. Epi dè ke mwen kòmanse aksepte yo paske m pa ka fè anyen kont sa, mwen jis aksepte yo. Epi feblès ki nan ou yo, ou mete yo yon lòt kote, se sa ki kapab chanje. Si tout fwa ou estime ke bon lè m ap pale, bouch mwen fè sirèt ladan l, ke sa a fè m pa renmen tèt mwen, oubyen m ta renmen yon grand oratrice m wè m poko ka rive nan sans, m poko ka rive kote ke m vle rive a, sa fè m pa renmen tèt mwen, sa yo se son dè choz ki kapab chanje. E di kou, mwen mete mo travay, sa m kapab chanje yo. mwen mete yo la o fur et à mesure map travay sou yo e sa m paka chanje yo m gen yon lòt travay ke m pral fè se aprann aksepte yo non pa se tankou yon chatiman m pral pote men m aksepte yo reyèlman e mwen dakò pou m viv ansanm avèk yo paske se mwen menm. Toutafè, toutafè, toutafè se enteresan sa kòm repons men d'autres questions se ke eske sa fasil vrèman kòmsi pou moun nan eske sa Se fè du jour au lendemain. Sa vle di moun nan kòmanse di tèt li bon m reziye m kanmenm a fason ke m ye an. Eske se yon bagay kòmsi k ap vini dans très peu de temps?
Non. Ok.
Malerezman pou moun ki renmen e kòmsi dè ke yo poze yon aksyon yo ta renmen wè solisyon. Malerezman non, sa ap pran du tan. Ok. Paske de menm lè ou mete yon semans nan tè a, li pran tan pou li grandi. De menm yon timoun pran tan pou li. tande yon silab epi pou l mete l ansanm pou l vin ba l yon mo yon bon maten ou tande timoun nan di manman se menm jan tou travay sa ke w ap fè poutèt sou tèt ou an li pran tan se pa di jou o landemen w ap rete pou di ok sa a pa t bon nan mwen men m rive aksepte l oubyen sa a m rive chanje l men non m te pran egzanp talè a yon grand oratris pou vin yon grand oratris yon grand oratè w ap dakò ansanm avèk mwen sa ap pran di tan pou rive Kote ke ou ta vle rive a, sa ap pran du tan, men ti konsèy ke m kapab ba nou, se pasyans. Genyen pasyans anvè tèt nou. Paske anpil fwa nou pasyan anvè lòt moun, men nou pa pasyan anvè tèt nou. E m renmen lè m ap pale de sijè sa yo, m renmen pran m an egzanp. M te vrèman pa t pasyant anvè tèt mwen. E dè ke mwen kòmanse aprann dèt mwen pasyant anvè mwen menm, m kapab di, mwen santi m ale. e kòmsi m kòmanse wè pwogrè yo. Ok. E paske dèke ou pa pasyant ou wap panse ke jodi an m poze aksyon, demen fòk sa rive mache, men li pa toutafè vre. Super. Dèke sa ki enteresan la, sèke m konnen gen de moun, an pran egzanp ki trè enpe senpl,

Se yon bagay ke yap negosye, pri a gen dwa pa bon pou li, ou di mwens, pe enpòt sa l te kapab ye, men moun nan toujou gen di mal, ou di mwens, si l di non, li toujou ap chache jistifye l kèlke pa. Eske se yon mank de konfyans ki kapab koz sa? Bon, la ou pale de, pa egzanp, si yon moun ap negosye, Men m te ka prann nan lòt sans, gen moun ki pa gen non nan bouch yo. Ok.
Wi kèlke par, m kapab di se yon mank de konfyans. Ok. E gen kèk lòt kote m kapab di non. E sitou lè w mande moun yo sèvis. Yo souvan asosye sa avèk lè w mande moun nan sèvis. Pa egzanp, mande yon sèvis, tout moun ki vini k mande w sèvis, wi. Tout moun ki mande w sèvis, wi. Men se pa toutafè, se pa paske moun nan kapab. Wi, non, m pa. fin dakò kote yo di se mank de konfyans paske gen moun jeneralman ki renmen rann moun sèvis. Pa egzanp, manman mwen, alò manman adoptiv mwen, se yon moun se kòmsi pafwa m konn di waw, kòman el ap fè? Kòman l fè? Li rann tout moun sèvis. Se pa pa mank de konfyans, se tout. li jwenn plezi nan sa ke lap fè a. Li renmen rann moun sèvis. E yo konn di eske se pa don de sèvis ke li genyen. Paske li renmen, e lè ke wap fèl la se pa kòmsi yon bagay ou fòsel fè. Ou dil kounya la li vini li pote yon bagay ba ou, ou dil men achte tèl bagay pou mwen silteplè. Ou met pou mwen. La li tounen lal achel. La se yon moun kapab di, se pa mank de konfyans, men se paske li renmen rann moun sèvis. Se kòmsi li pran plezi nan sa lap fè a. Wi se yon mank de konfyans, e gen moun. Si yo pa ka di non se paske yo pa gen konfyans nan tèt yo. E si kisa ki pral fè w diferansye 2 moun sa yo, moun ki renmen rann sèvis jeneralman wap wè moun sa kòmsi li pa gen pwoblèm pou l di w pou l di w non lè ke li vrèman pa kapab la, men moun ki pa gen konfyans nan wap wè moun sa li baze sou la peur, se kisa w pral panse si tout fwa m pa rann ou sèvis lan se kisa w pral panse, se wap wè peur lan nan vizaj moun nan, wap wè mank de konfyans lan nan vizaj moun nan wi. Se gen moun se pa mank de konfyans, non gen moun se jeneralman yo renmen lanmou an. Hum, ok, se enteresan, se enteresan. Men e, e, s'eme a 100 pou 100, eske se posib? Pa egzanp, yon moun di tèt li ke, m renmen tèt mwen a 100 pou 100.
Eske M se ta vle rete posib?
di, e, j'aime Minouche a 100 pou 100. Men ou konnen kisa ki lesansyèl, se pa chache renmen tèt ou a 100 pou 100. Ok.
Paske.
Moun kew ye a li twò piti san pou san ta twò piti pou ta renmen tèt ou a san pou san men sa kem kapab di se renmen tèt ou un peu plus chak jou se enteresan sa vle di mete mete yon pou santaj de lanmou ke ou sou tèt ou mta sipoze renmen tèt mwen a san pou san ki pa tou afè pou mwen menm mtap di moun yo. 100 pou 100 twò piti pou m ta renmen tèt m. Men se renmen tèt ou un peu plus chak jou. Jodi an m te santi yon ti aksyon ke m te poze, bon, byen ke m pa p ko antre nan sa, men se jodi an kòman m wè m, kòman m wè Minouche, kòman m santi m renmen Minouche e du coup m ap vini renmen m un peu plus chak jou. Mwen panse pa gen pousantaj pou m renmen tèt mwen. Menm sipoze gen petèt moun nan kèk kesyon. Super. Menm m imajine m tou gen de moun petèt li asepte sa moun nan, sa moun di pa egzanp. Si n ta pran sa kòm egzanp, m panse ke lèzot on ke de zopinyon, yo pa vrèman konn kiyès ke w ye. Jisteman. Donk se ou menm dabò ki pou di tèt ou hey, mwa je menm. Se vre moun gen dwa pa renmen m, gen dwa gen bagay ke moun pa renmen lakay mwen men kantmenm. Se sa ki fè, se sa ki fè, se sa ki fè de mwen moun mwen ye a. E se fou de nou jou lè ke wap gade, sitou sou rezo sosyo yo, mm-hmm. wap gade on aksyon ke ou menm ou poze epi moun nan chwazi jije ou san ke li pa konnen pou ki sa ou poze aksyon. Wè, wè, wè, wè.
Epi li jis chwazi antre, li antre on pakèt kote epi ou menm ou di, waw, kis ke fè la? Pou ki sa l oblije ale la? Mwen menm se pa sa ke m te gen entansyon. De no jou moun yo plis anvi. Gade sa w fè a, pote kritik tanke al chèche konnen. Se sa mwen menm toujou konseye chak moun e tout moun, anvan menm ou pote yon jijman. Ok.
Mande poukisa.
Oh la la, se enpòtan. Paske chak aksyon ke yon moun poze, li gen yon poukisa ladan l, li gen yon le poukwa. Absoliman. Wi, ou pote ble, men poukisa ou pote ble? Si tout fwa ble a deranje m, sa ka rive ble a deranje w. moun yo de nos jours lè mwen gen pwoblèm sa bleu a deranje w e si tout fwa mwen menm li pa deranje m ou kapab toujou vini bò kote mwen pou w mande m poukisa se bleu poukisa se pa blan la a m ap m panse m ap plis ou mwen ouvè pou m kapab di w men pou ki rezon ke se bleu non pa blan. Super. Men
m konprann yon lòt ide de sa. Eske kèlke pa Paran yo, kèlke pa, pa rann timoun yo manke konfyans nan tèt yo. Pa egzanp, yon paran ki pa souvan ap felisite pitit li, ki pa souvan konpliman, kòman di a, felisite, vwala, pou l ta felisite pitit li ou ankò pitit gason li, gen dwa. Timoun nan gen dwa konn chante, petèt li fè yon fos nòt kèlke pa, epi paran an pa ede l konprann ke se pa anyen sa, se vre ou te mal chante jodi a nan legliz lan men tu es capable, j'espère que dimanche prochain ça va aller mieux. Donk èske kèlke pa sa pa sòti bò kote paran yo? Alò m pap sèlman rete pou m akize paran yo, paran yo ladann tou, mwen konsyan ke paran yo ladann. E se tout antouraj, paske sou zestim nan li vini de tout antouraj ou. Ah, se vre. De ki sa kamarad de klas ou ap di ou, de ki sa pwofesè yo ap di ou, de ki sa paran ou ap di ou, matant, tonton, tout moun de ki sa y ap di ou. Se, wi sou zestim nan li vini nan sans sa. E gen paran, tankou jan ke mwen di l nan liv Fe moun fèk ekri, e pa, papa m te toujou konn di m mwen bèl lè m te piti. Ok. Men se toujou pa rapò a. Sa vle di, mwen te bèl, men se pa rapò a tèl jèn fi, bon nou pap di jèn fi, piti, se pa rapò a tèl timoun ke j'étais belle, men e kòm si mwen pat bèl an, se konsa m te konprann li, paske li te toujou di ou pa wè entèl, ou pi bèl pase entèl, men li pat di m, li pat konn di ke mwen te bèl. Wi map di sa kòmanse kote nan paran yo dirèkteman, paske yon timoun ki ap grandi, paran eseye fè yon travay, lè li rive nan lekòl la e li wè ke timoun yo anpil fwa yo pi kwè pwofesè yo, ke paran, men si paran an gentan fè yon travay lakay li, sa pwofesè a pral di an, l ap ase lib lè l rive lakay li pou l di paran an, men ki sa pwofesè a te di l, e lè sa paran an kapab e remedye avèk sitiyasyon sa. Men se pa sèlman de paran yo, li soti bò kote kamarad de klas yo, imajine w byen pou wè yon timoun ki chita sou ban lekòl menm pot ansanm avè w, li paske li nwa ou di l konsa gad figi l, pa bon, oubyen gad. Ooh yo konn rele grimèl yo yo di yo santi ravèt. Wè wè wè. Se tout sa yo ki fè timoun nan vin pa gen konfyans nan tèt li ou di mwens li fin chante nan lekòl la yon timoun parèy li dil sa sot fè anlè a la ou pa sot fè anyen ditou oubyen m konn fè m ka m te ka fè pi byen pase w e lè timoun sa a kòmanse ap grandi ansanm avèk sa epi li kòmanse vin ap sousestime tèt li epi li pa kwè nan anyen men sous yo sous yo yo vrèman anpil sous e sousestime yo yo vrèman anpil. Vwala vwala paske la ankò sa vle di paran yo gon wòl enpòtan ke yo dwe jwe e antouraj jèn yo ou ankò antouraj timoun sa k ap grandi an petèt nan legliz ke li pèsevere omwen fòk yo m panse ke lidè oubyen prezidan jenès yo yo dwe ede timoun yo pou yo kapab ale vè lavan paske sa li vrèman enpòtan. E mwen pa wè poukisa lekòl yo se sèlman matematik yo. Anseye. Se sèlman matematik e franse bon. Tout lòt matyè yo anseye yo. Yo te kapab mete yon kou estim de swa. Absoliman ki ta.
Legliz yo tou pa egzanp nan kilt, nan kilt e yon ti moman ki rive. Yo fon ti kou menm jan gen anpil legliz otro fwa ki te konn fè yon ti kou savwa viv. Ok. Mete yon ti estime de soi oubyen nan ekòl dominican yo kapab fè sa. E sa kapab ede timoun yo sitou. Lap ede yo vrèman. Men gen anpil moun, gen anpil jèn ki pa gen konfyans nan tèt yo e sa anpeche yo avanse. Byen sûr, byen sûr. Sa anpeche yo avanse e sa kem toujou renmen di e moun kap travay avèk fanm ak tifi yo. Ok. Paske anpil fwa nou met anpil aksan sou fanm avèk tifi ki pa gen, nou vle yo gen konfyans nan tèt yo. Men li pire ke lè yon gason pa gen konfyans nan tèt li.

Mesye komanse aranje nou gade koman nou kapab ale mye nan sans sa paske medam yo renmen lè nèg yo gen konfyans nan tèt yo. E m imajine yon fi k ap sòti avèk yon gentleman ki gen konfyans nan tèt li, yo li pa wè l li pa wè l menm jan parapò a si se yon moun ki pa gen konfyans nan tèt li. ke ke lap sòti ey mesye aranje nou kelke pa pou sa pa rive w bòdè. Byen a byen la bèl minouch nous allons observer la première pause le temps de respirer un peu ne loupez pas restez branchés on vous revient tout de suite. Walter Simpson Studio.
Tounen ak yon spesyal ak 299 dola ayisyen ou ka fè rap oubyen trap depi w gen beat nap record nap mixe nap master bon sa w ko wè vip red slam oubyen cover 249 dola ayisyen.

Jezikri plizoumwen bay eksplikasyon de kiyès ki pwochen ou. E li t ap pale de Farizyen an, li te di gen yon moun kote ke, bon, istwa w lan, kote ke gen yon moun ki te tonbe, gen yon premye ki te pase, yon dezyèm, epi dènye ki te pase a, Samariten an te leve l, li te ale lopital ansanm avèk li, e li te peye, e l te di, si toutfwa nou depanse bokou plis, lè m vini di m sa, epi mwen menm m ap ranbouse nou. Sa se yon aksyon ki moutre ke li renmen tèt li menm, li renmen pwochen l menm jan avèk tèt li. Ok. Paske gen anpil moun ki pran renmen pwochen menm jan avèk tèt yo, bon m pap di gen anpil moun, m pap sèlman responsabilize moun yo oubyen akize lòt moun yo. Ok. Mwen menm tou se konsa mwen ke mwen te pran l. Pa egzanp lè w di renmen pwochen menm jan avèk tèt mwen, èske si tout fwa mwen. Swa si m ta pase devan machin ou pou m kapab sove ou. Eske se sa ki renmen kochon menm jan avèk tèt ou? Men m fini o fil dè ane m fini pa konprann renmen kochon menm jan avèk tèt ou se eseye mete w de tanzantan nan plas entèl. Se kòmsi jan ke nou konn renmen di an kreyòl piman an pa dous nan je pa nou se de menm li pa dous nan je poul. Sa vle di eseye mete w nan plas m eseye mete m nan plas Mardochée de tanzantan. Sa ke mwen pa vle yon moun fè m. Mwen pa eseye fè ou Ok. La sa fè pati de nou men pwochon menm jan avèk tèt ou. Ok. E mwen menm chak aksyon ke mwen pral eseye poze, mwen gade si se te mwen menm ki te nan aksyon an. Si se te mwen menm ki tap viv li, kòman m tap renmen yo fèl pou mwen. Ok. Ebyen pwiske m ta renmen yo fèl pou mwen konsa, mwen fèl pou entèl konsa. Super.
Mwen sonje dènyeman an map pataje ti egzanp sa avèk nou, mwen sonje dènyeman an mwen Achte nan men yon moun. E mwen fin achte nan men l e li pote bilan ban mwen. Lè l pote bilan ban mwen, mwen santi ke bilan l ban mwen an li parèt peu de sa ke mwen t achte yo. Men m pa sonje tout sa ke m t achte yo. Epi kisa m fè l fè, piske li ekri yo, li ban m kaye a, e answit nou regle ansanm. Paske m te santi l twò piti, men m pa vle di l li plis paske mwen pa konn koman konbyen li ye vrèman e lè ke nou pran kay a nou konte ansanm e mwen wè ke m te dwe l plis e li menm tou li wè ke bon li te fin li rive pa konprann ke li te fè yon erè men pou ki kisa ki pouse m fè sa se paske mwen mete m nan plas li m di si se te mwen menm ki t ap vann nan. Chak santim konte. Kounye a, si tout fwa 100 dola pase, oubyen 50 goud pase, 50 goud sa, kiyès ki ta pral mete l? Se li menm.
Ebyen, kisa ke m fè? M jis mete m nan plas li, paske si se te mwen menm ki ta pral depanse yon 100 dola de pli, se kòmsi mwen fè yon pèt. Pèt sa ta fè m mal. Paske se yon lòt bagay nou ta pral retire pou nou kapab bouche twou vid lan. Ebyen, ou mete m nan plas li. Se sa ke pou nou fè, se sa Bondye mande nou pou nou fè. Aime ton prochain comme toi même se eseye mete w nan plas moun nan un peu plus pou w wè si se te mwen menm ki sa ke m t ap aksepte. Ebyen, si tout fwa m p ap aksepte sa, petèt li p ap bon pou li.

E gen yon atis ke mwen renmen tande ki se Kenny Arcana. Li di e celui qui voit le diable partout porte le diable en lui. Sa vle di, moun ki pa renmen tèt li a, tout moun li wè ap gen yon pwoblèm. Paske deja li menm li santi ke li pa konfòtab. Li pap viv lavi ke Bondye voye l viv li sou tè a. Donk li pap, l ap parèt difisil pou yon moun pa renmen tèt li epi pou l renmen moun. Paske tout sa k nan li menm pou li menm, tout sa k nan li pa bon. Ok, ok. Si tout sa k nan mwen pa bon, tout sa k nan ou p ap bon tou. Ok, li preferab ke pou moun nan renmen tèt li dabor e pi pou fidbak la, pou koman di a, pou apre petèt li, a men apre li pou l renmen moun ki anfas li an, se sa? Wi, paske. Dabor fò l renmen pwòp tèt li.
Pou l kapab renmen lòt moun. Vwala, vwala, se enteresan, se enteresan. Men yon moun ki twò kwè nan tèt li tou, ou di mwens ki twò renmen tèt li, eske kelke pa sa pa rann li parèt.

Koman w konprann sa a? Di ke je suis une belle femme se pa yon pwoblèm. Ok.
Men ou, lè w ap poze kesyon okòmansman, ou di twò. Twò kwè nan tèt, twò renmen tèt li, twò valorize tèt li. Vwala. Sa se yon moun nou kapab di, tankou jan lè m ap pale de estime de swa, m renmen divize l an twa pati. Se surestime, sous-estime e le juste milieu jan ke mwen rele l lan. Ok. Sa se yon moun ki surestime tèt li. E m dezole pou chak moun, pou tout moun ki surestime tèt yo. M garanti w sa pa ka fè w siperyè. Sa pap janm fè w siperyè. Oh la la.
Ok, ok, ok. Wi, fòk ou toujou pran, fè ekilib lan. Pandan ke mwen menm m vin la, m chita, w ap prezante emisyon sa, kòmsi pa mete nan tèt ou e sèlman ou menm ki kapab prezante emisyon an. Chaje lòt moun ki kapab prezante, chaje lòt moun ki kapab debat sijè a pi byen pase m menm. Sa vle di ou sipoze gade le juste milieu.

Minouche Senefar di nou la, se kòman nou ta kapab gen yon bon estim kòmsi pou nou pou nou ale omwen vè lavan.
Premye sa map di yon moun ki ta renmen gen yon bòn estim de swa se sispann konpare tèt ou avèk lòt moun. Super.
Sispann konpare tèt ou avèk lòt moun paske sa pap itil ou anyen. Ou kapab gade kòman Mardochée prezante show a. Ou jis di bon m ta renmen fè menm jan a Mardoche men pa al konpare tèt ou ansanm avèk Mardoche waw m te ka fèl pi byen Mardoche fèl pi byen wap plenyen sou sò ou sa pap itil ou anyen dezyèm bagay kem kapab di yon moun pou si tout fwa w vle gen yon gwo estim de swa se aprann erè w aprann de erè w yo aksepte ke ou kapab poz ou kapab komèt dè zerè paske nou sòm dè zimen.
Aprann ke ou kapab aksepte ke ou sub ou kapab poze ou kapab komèt des erreurs e lè ke ou fin komèt erreur sa yo ou sipoze aprann de yo ok aprann de yo pou ou kapab avanse vè lavan ok twazyèm bagay ke map pataje ansanm avèk yon moun ki vle ogmante estim li se sispann gaspiye enèji nou nan dè choz nan dè choz negatif ki pap itil nou anyen paske pou ou genyen yon bòn estim de tèt ou. L ap mande anpil konsantrasyon. E konsantrasyon sa yo si tout fwa ou rete fije on sèl kote sou de choz negativ, m garanti w ke ou pap ka nan de sous alafwa paske w ap pwize negativ lan e sa ke pou ta fè ansanm avèk tèt ou a li vin rive pa fèt. E lòt katriyèm bagay ke m kapab di, se pran de desizyon. Pran de desizyon, dakò jodi an ban m poze tèl aksyon. Yon aksyon ke m pat sipoze, m pat konn abitye fè epi m poze aksyon sa jodi an. Sa ap ede m gen konfyans nan tèt mwen, sa ap ede m ale vè lavan. E dènye bagay ke m ap di nou, lè ke w fin pran desizyon pou w poze yon aksyon, angaje w a san pousan ladan l. Paske desizyon sa a ou pran an, se pa moun ki fòse w pran l. E si tout fwa, menm si se ta yon moun ki ta fòse w pran l, l ap difisil pou w jwenn yon moun kanpe ansanm avè w a 100 pou. Sa paske moun nan, se pa paske li pa vle, men se paske li gen koze pa l tou pou l regle. Sa vle di, lò ke ou fin poze yon, ou fin pran desizyon pou fè yon kèlke choz dinabityèl, fòk ou dakò pou bay wa san pou san ladan l pou kapab rive. Se sa ke m kapab bay, m panse m bay 6 konsèy pou yon moun kapab ogmante estim li. Se sispann konpare tèt ou.

Sitou pou medam yo, gen relasyon se sibi yap sibi wi. Kòmsi yap sibi relasyon yo, men yo pap, yap sibi lavi yo, men yo pap viv. Se lanmou ki anndanm nan ki pral di Minouch ou merite mye ke sa jenòm sa ap fè w pase a. Jenòm sa li pa, kòmsi li pa, li pa kòm m te ka di, m pa vle itilize mo pa merite, men sa ke lap fè w lan, li ou pa merite l. Alò, m pa di ou pa merite l jenòm nan, paske m pa renmen rabese moun, men ou pa merite sa ke w ap sibi an. E de menm pou yon gason tou, gen gason ki ap sibi kèlke choz, ap sibi mati, m kapab di, anba men yon fi. E se lanmou ki anndan l lan li gen pou tèt li an ki pral di ke, Mandoche, ou pa merite sa ke w ap sibi an. Ou renmen tèt ou ase pou w gen yon lòt vi, Ok. E si tout fwa ou pa renmen tèt ou, m garanti w ke moun sa kapab fè w moute le syèl pa do epi w jis di li, bon m ap aksepte paske m pa, jan moun yo konn di an, m aksepte paske m pa konnen sa m pral jwenn nan kapab rivyè, m pa konn, m pa konnen sa m pral jwenn nan e sa, sa m, sa k nan men m nan e li menm ki konte, means lanmou k anndan w lan ap pèmèt ke ou, Minouche, tu merites le mieux, Mardochée ou merite mye, sa se ou menm ki pral di tèt ou li, ou merite mye. moun sa li pa li pa moun paw la paske pou renmen tèt ou moun nan pa renmen w just. Oh sa vle di a si donk yo moun yo anpil moun ki fè chwa petèt o mwen konn pou kisa wap fè chwa a dabò fò gen lanmou fò gon lanmou ki temwanye vrèman a lenteryè de ou menm epi answit fò renmen tèt ou donk m twouve yon moun ki pa renmen tèt li pa ki mwayen kounya yon moun pral ka renmen w. Justement.
M'panse, si w pa renmen pwòp tèt pa w. Tankou jan nou t'ap pale talè a, moun nan pral vin kote l, li pral di l li renmen l. Premye sa pral mande, ah, ah se yon bagay li bezwen. Se yon bagay li bezwen paske li pa kwè, li deja pa renmen tèt li, li p'ap janm kwè gen yon moun. Vrèman, vrèman. Sou tè a k'ap ki pral renmen l e dèke moun nan di l, waw ou bèl. Wè, wè, wè. Li kòmanse mete moun nan nan ti soulye, li kòmanse ap manje, manje zòn. Vwala, vwala, vwala.
Li pap janm kwè nan lanmou moun gen pou li. M pa di ke tout je tèm vle di ke se yon verite, men m pa di tou tout je tèm pa yon verite. Men se dèke moun nan pa renmen tèt li, tout je tèm parèt mansonj pou li. An pasan Minouche eske ou fè de fòromasyon? M sur ke gen anpil fanatik Deba Magazine kap gade show a la ki petèt ap di tèt yo yo ta yo ta renmen patisipe dan de fòmasyon kote ke wap wap ede moun nan sans sa a. Mwen pa lanse fòmasyon, Minouche pa pap poko pran desizyon alò pou Ok. lanse yon fòmasyon de pa li menm, men Mhm. gen moun ki envite m fè fòmasyon. Ok. M te kòmanse lane dènyè, gen moun ki envite m fè fòmasyon, mwen patisipe ansanm avèk yo. E si toutfwa gen yon moun ki ta vle pou m fè anime yon konferans pou yo, yo kapab Ok. toujou kontakte m sou rezo sosyo yo, mwen se sou Minou Senefèl, Ok. Senefèl se S-E aksantegi, N-E aksantegi. PHA, RD, yo kapab kontakte m sou paj Facebook mwen oubyen sou kont prive mwen sou Instagram, sou tout rezo sosyo yo kapab w ap jwenn mwen, ou kapab kontakte m paske mwen disponib pou mwen fè seri de fòmasyon sa yo. Tankou jan m t ap di w talè a, lekòl ta sipoze kòmanse panse avèk kou sa yo ki se estime de swa, kòman pou fè timoun nan aksepte tèt li jan ke li ye a. M sur ke gen anpil direktè lekòl la k pral pran pil nòt tou sou pwen sa paske yo oblije ede timoun yo nan sans sa pou yo kapab ale vers l'avant. Alors, merci infiniment Minouche d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier Deba Magazine et map pwofite felisite nou paske mwen pran ti tan pou mwen gade chak emisyon ke nou prezante yo. Se vrèman enteresan e youn nan travay ke mwen kontan ke mwen m wè nou ap fè se montre jèn talan yo. Ok. Montre talan yo sitou slamè yo m wè nou resevwa anpil, se montre jèn talan yo pou moun kap gade yo omwen yo lonje men ba yo paske yo bezwen ankadreman. Mèsi. M vrèman felisite nou. Merci infiniment. Madame, Messieurs, c'est ainsi que l'aventure touche à sa fin. Euh, s'aimer soi-même, c'est important.